Èske w konnen kriye pa vle di lach? Men yon telefòn ki pi sofistike tankou yon dènye iPhone, yon dènye Samsung, li konn bezwen chaj. Menm yon bèl machin dèfwa batri l konn lache, li konn bezwen kout kat. Vwa kounya pou ou menm ki gen 3 pati, ki gen kò, ki gen nanm, ki gen lespri. Kò a konn grangou, nanm nan konn tris, lespri an konn aflije, li bezwen tande yon grenn pawòl. Chak jou k pase ou gen pou kenbe 3 pati sa yo anfòm. Ou konnen jodi a lè w ap gad videyo a vle di anpil bagay pou ou. Ou konnen jodi a senbolize e sinonim. Pote pote viktwa sou ye. Ou konnen chak jou k pase w oblije kenbe 3 bagay sa yo anfòm, kò w, lespri w, nanm ou. Dèfwa yon moun konn montre w l ap byen pase, men tandiske anndan l li chifonnen. Konbyen nan nou k ap ekri lòl pandan dlo kaye nan je n? Konbyen nan nou k ap voye bèl ti smile pandan kè nou ap manje nou? Dèfwa, si figi w pa di, moun ap konn afè w. Moun nan konn mande w kòman w ye, men ou oblije fè figi di a. Avèk Jezi n ap frape, tandiske si e pa pwa lafwa, sa w di a yon mansonj li ye. Se paske m kwè ke Bondye ka chanje sitiyasyon m ki fè m di, wi avèk Jezi tou va byen. Men, pandan peryòd lan, pa gen anyen k ap mache vrèman. E sa fè lè w pa vle moun konn afè w, ou oblije souri. Lè w souri, ou bèl. Lè w souri, ou pwochte espwa. E lè w souri tou, se yon makiyaj li ye pou bouche tristès. Eske ou konnen fò te gen fòs pou kriye? Pase gen moun ki tèlman gen fyète ki pa vle kriye. Pou w kriye fò w gen fòs. Kidonk m vin di w si w ap kriye jounen jodi a ou pa lach. Ou kriye pou sa k fè w santi w mal. Ou kriye pou sa k fè w pa kontan. E lè w kriye, se yon mwayen pou w etire sa k anndan w lan pou w pwojte l deyò. Li p ap janm geri. De menm tou, gen de bagay ke w gen anndan w toutotan w pa mete dlo deyò, ou p ap janm soulaje. M vin di w pa lach. Ou pa lach paske chak fwa lè tout moun ap dòmi ou menm deboujoure w kale epi, Jou ap farin ou pa lach Ou pa la si chak wa moun ap kontan yap enjoy ou menm ou kache nan ti kwen wap soupire ou pa lach Ou pa lach si yon fwa w santi w fèb Ou pa lach menm si w ta santi w dekouraje Ou wè lè larme teryè w dlo kap koule pandan yo pi danje yo pi sovaj Ou pa konn wè gon moun ki fon aksidan yo di pito moun sa te blese li bay san deyò Gen de moun wè k fon aksidan wè l blese lal lopital epi yo panse menm si tèt li kase Men gon moun wè k fè aksidan k pa blese k pa gen anyen deyò tandiske anndan l kraze epi w wè moun sa mouri. Moun ou wè k souvan pa kriye yo dèfwa yap kriye pandan anndan yo konsonmen moun dèfwa ou wè kite dlo koule nan je yo men se souvan moun sa yo k geri pi vit kiyès ou ye pou w pa kriye Jezi Kris lòm sen le diven mèt le souveren sakrifikatè li te al Jetsemane li tap vèse dè lam de gwos lam atèl pwen ke swe l te tounen dè gwimo de san nou chak nou bezwen Jetsemane nan lavi nou. Ou menm kiyès ki Jetsemane ou? Oubyen ki bòk Jetsemane ou? Jetsemane a ka chanm ou. Jetsemane a ka yon zanmi. Jetsemane a tou ka yon tèt onbòn. Jetsemane a ka legliz ou. Jetsemane a ka pastè ou. Jetsemane a tou l ka yon vèy de nuit. Nou chak bezwen yon kote pou n defoule nou. Men m vin di w, Jetsemane a pa la pou toutan. Apre Jetsemane a Jezi te gen fòs pou l t al afwonte moun sa yo k t apral klouwe l sou kwa. M vin di w, apre Jetsemane pa w yo, lè w fin defoule w ap gen fòs pou w kanpe anfas sa k kanpe devan w lan. Dèfwa, tan w al rakonte pwoblèm ou ba yon moun, Al nan Jetsemane paw la. Paske lòm chanje a tou moman. Ou konn.